Jodi a m vin pale nou de Cristiano Ronaldo ki se youn nan jwè foutbòl ki gen plis je brake sou li nan mond lan. Cristiano Ronaldo se youn nan jwè tou ki gen yon revni ki pi wo nan mond lan ak yon salè anviwon 96 milyon ewo, yon gwo sòm kòb ki pèmèt li genyen tout sa l dezire san zeksepsyon. Kiyès ki pa ta renmen konsa? Ebyen youn nan bagay ki vrèman ekstraòdinè kay Cristiano Ronaldo, li se yon jwè foutbòl ki vrèman sansib, toujou prè pou ede pwochen l, e li toujou fè anpil èv charite pou ede moun ki pòv yo. Ebyen chak ane Cristiano Ronaldo toujou bay san l ak moun ki pa genyen, e se youn nan rezon ki te fè l te di li pa gen dwa fè tatou sou po l, yon fason pou l ka toujou bay san l ak moun ki pa genyen yo. Ebyen jodi a m vin pale nou de richès Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro se tout non l, men yo konnen l plis sou non Cristiano Ronaldo. Li fèt 5 fevriye 1985 nan peyi Pòtugal. Li fèt nan yon fanmi ki te pòv anpil e papa l te yon alkolik e li te vin rive pèdi lavi l nan lane 2005. Ebyen Cristiano Ronaldo gen yon frè avèk 2 sè e depi tou piti li te devlope lanmou l pou foutbòl e se gras ak foutbòl la ki fè l vin rich jounen jodi a. E jounen jodi a Cristiano Ronaldo gen yon richès ki tèlman gran e li ka genyen tout sa l vle san zeksepsyon. Ebyen kesyon w ta sipoze poze tèt ou se kòman Cristiano depanse milyon l yo? Nan kisa li envesti kòb li yo? Ebyen Cristiano pa bay tèt li okenn limit nan zafè depanse lajan. Li fè anpil envestisman tou e sa ki vin pèmèt malgre tout gwo depans li fè richès li toujou ap ogmante detanzantan. Ebyen an palan de envestisman, youn nan envestisman Cristiano Ronaldo fè ki pi enpòtan se premye otèl li, li te inogire nan lane 2016 nan kapital Pòtigal la ki se Lisbòn. Epi pou ane 2021 an kap vini an, li gen yon lòt otèl ki pral ouvri a Pari nan peyi Lafrans. pou yon envestisman de 60 milyon ewo. Nan peyi Mawòk tou, Cristiano Ronaldo envesti nan yon otèl de liks, e otèl sa se sizyèm otèl li te deside ouvri, e pwojè li yo pa kanpe la. Li fè konnen li gen pou l ouvri plis otèl toujou, tankou ann Afrik, ann Ewòp, ak nan peyi Etazini. Ebyen, richès jwè a pa pase nan ouvè otèl sèlman. Li depanse anpil kòb nan mak li a ki se CR7. Ebyen, envestisman li te fè nan mak li a ki se CR7, te vin rapòte l 102 milyon ewo. Ebyen gras ak envestisman sa yo e ak kòb yo rapòte jwe foutbòl la, ebyen nou ka di CR7 se yon gwo òm dafè. Pou zafè kay, Cristiano Ronaldo depanse anpil kòb. Ebyen li gen yon vila ki koute l 1 pwen 5 milyon ewo, yon lòt vila ankò ki koute l 1 pwen 4 milyon ewo ki twouve l a Marbella. Li menm gen yon apatman nan Trump Tower a New York ki koute l 17 milyon ewo. Li gen yon kay Sao Paulo ki koute l 2 pwen 7 milyon ewo. Pou sa ki konsène machin liks, Cristiano Ronaldo depanse anpil kòb tou, paske li se yon jwè foutbòl ki gen anpil lanmou pou machin liks. Ebyen li gen yon Bugatti Cento Dieci ki koute l 8 milyon ewo, yon Ferrari ki koute l 2.8 milyon ewo, yon Bugatti Chiron ki koute l 2.5 milyon ewo, yon Bugatti Veyron ki koute l 2.2 milyon ewo, yon Rolls Royce Phantom ki koute l 420 mil ewo, yon Ferrari F12

Occidental GT Speed ki koute l 225 mil ewo, yon Bentley Occidental GTC ki koute l 210 mil ewo. Ebyen nou ka wè ki kantite machin Cristiano Ronaldo genyen e a ki sòm kòb li achte machin sa yo. Ebyen Cristiano Ronaldo ki se youn nan jwè tou ki gen machin ki pi chè nan mond lan, Bugatti Sento DC a ki koute l 8 milyon ewo. Pou sa ki konsène vakans, menm jan m gentan site anpil depans Cristiano Ronaldo fè swa nan kay, nan machin, ak otèl li yo, vakans se youn nan bagay ki fè l depanse anpil kòb tou. E lè l ap vwayaje, li depanse pou pi piti 14 mil ewo pa jou. E deplasman l yo li toujou fè swa nan djèt prive oubyen elikoptè. Ebyen menm jan m te di l deja, Cristiano Ronaldo se youn nan jwè foutbòl ki pi sansib. Ebyen nan sa ki konsène zèv imanitè, Cristiano Ronaldo trè koni nan mond lan pou zèv li konn fè. Men nan sa ki konsène ede moun, Cristiano Ronaldo pa mezire depans li yo. Nan lane 2015, Yo te dezinye l kòm spòtif ki pi renmen bay sou tout planèt la, selon asosyasyon ameriken an ki rele Do Something. Ebyen, Cristiano Ronaldo konsakre yon gran pati nan richès li nan fè zèv imanitè. Li gen yon yacht ki koute l 8 milyon ewo, li gen yon koleksyon ki gen 50 mont, e mont ki pi chè nan koleksyon l lan se yon Jacob and Co ki koute l 160 mil dola ameriken, ki fèt an dyaman. Ebyen, aprè tout sa m sot di de depans oubyen envestisman Cristiano Ronaldo fè avèk kòb li yo? Kisa w panse de fason Cristiano Ronaldo jere milyon l yo? Pa bliye abòne ak JFC Media.